Gen bagay ki twò serye pou ta jwe avè l. Nou tout ki ap viv kòm lòm, jan w vle rele l, èt imen, moun vivan, nou pa pran tout bagay pou serye. Nou pa bay enpòtans ak yon seri de bagay ke nou twouve ki san valè. Imajine w ou rive lopital doktè a di w se yon alèji w fè ak yon bagay ki fè w gen boul sa yo leve sou po w. Li preskri w kèk anti-alèji. Sa esplike ke sa pa t vrèman grav, li pa t vrèman serye. Si w gen yon tèt fè mal ki pa janm pase. Epi apre egzamen an, doktè a skane tèt ou, pase w nan aparèy, epi li rive ak konklizyon ke se strès ak fatig ki fè w sa. Ou soulaje paske se pa vrèman grav. Se pa tout bagay ou bay valè nan lavi. Anpil fwa nou gen tandans pran tout bagay pou jwèt nan sans sa. Gen de fwa se inyorans konsènan gwo valè ak enpòtans yon bagay genyen ki fè nou pran l pou jwèt. Nou souvan tonbe nan desepsyon, nan gwo tristès lè nou dekouvri yon bagay te trè serye. Nou konn kriye anpil avèk reyaksyon, poukisa nou pat pran sa pi serye? Kòman enbesil nou te ye, nou t ap jwe ak bagay ki te pi enpòtan ke lavi e lanmò? Tande, mwen te konn yon jèn fi diznevan ki te konn gen gwo doulè, li te gen kis nan matris li. Lè li gen règ li se gwo doulè. Pandan lontan, li pa pran sa serye. Lè li al kay doktè, yo mande l pou l fè operasyon, men li fè neglijans. Pandan kèk tan, apre l fin marye, li dekouvri li pa ka fè pitit. Lèl resi rive ansent pitit la tonbe e a chak fwa se konsa li menm ak maril vin pran sa o serye paske yo pa ka fè pitit yo al kay doktè epi tout diagnostik detèmine ke kis la transfòme an kansè. Sa nou rele kansè matris la. E se tout matris la yo pral retire. Li pap janm ka fè pitit ankò. Jèn fi sa vin vreman regrèt. Lap di tèt li, pou kisa mwen pat pran sa trè serye lè li te yon senp kis. Poukisa mwen pat al kay doktè e retire kis yo jan ou te mande m fè l la? Ou wè, byeneme, nou bezwen konprann ke se pa tout bagay ou ka jwe avè l. Ou bezwen bay enpòtans ak bagay ki gen enpòtans. Menmsi ou se yon moun ki renmen jwe, gen de sitiyasyon ap rive, Tout blag ap fini. Ou pa vrèman ka jwe nan moman sa yo. Imajine ou tap kondwi. Epi pandan wap kondwi a, ou gon moun ki rele w, ou reponn avèk apèl telefòn. Moun nan rele w nan telefòn. Pandan wap itilize telefòn nan, gen yon moun ki just kouri pase devan machin nan, ou frape moun nan ki tap travèse, epi moun nan tou mouri. Mwen ba w garanti nan yon moman konsa. Ou pap ka fè blag ladann. Imajine w ou t ap fè blag ak yon dèt ou te genyen pou yon moun, chak fwa ou jwenn kòb la pou w te ba li, kòb la pase nan yon lòt bagay. Ou pa gentan bay moun nan kòb la, ou toujou ap bay moun nan randevou. Nan moman moun nan rele w tribinal, ou pap ka fè blag devan jij la non. Imajine w ou pran yon so moto, pye w kase. Ou pap ka ni ri ni fè blag nan sitiyasyon sa a. Yon lòt egzanp, gen yon mesye y ap voye nan yon vil, yo voye misye al nan yon vil, yo ba l yon gwo fèy planch byen long, yo di l wout la long anpil, pote fèy planch sa a nan vil ou prale a, paske w ap bezwen l. Mesye sa mache anpil. Men li pa tèlman bay valè ak fèy planch lan. Li pa ba l enpòtans. Li pran l pou yon blag, pou yon jwèt. Kòm wout la long epi li fè frèt, li pran plizyè poz nan wout la. Anpil fwa, li koupe ti moso nan planch lan pou l fè chofaj, pou l chofe kò l. Pandan plizyè fwa se nan planch lan li pran ti bout pou l fè manje, pou l boule. Paske, li pran tout bagay pou jwèt. Li panse se pou blag yo mande l pote planch lan Nan lòt vil kote l prale a. Men vwala li rive anfas lòt vil la, men gen yon gwo twou li sipoze travèse pou l rantre nan vil sa. Epi, se planch lan li sipoze mete sou tèt twou a pou l travèse. Paske planch ki te nan men l lan, se pou sa li te ye. Se pou l te mete sou bouch twou a pou l te ka janbe. Pa gen okenn lòt mwayen ankò e l pa ka retounen. Li dwe mete planch nan sou tèt twou a de yon pwent a yon lòt pou l ka pase rantre nan vil la. Men li pa t bay planch lan valè sa a. Li pa t pran sa oserye. jiskaske li rive nan reyalite a. Vwala kounye a, planch lan pa rive fè mezi twou a, paske li te koupe ti bout ladan l pou l te satisfè dezi ki te san enpòtans. Nan moman sa a, l ap reflechi kòman l te vrèman stipid. pou l te jwe ak yon bagay ki te enpòtan nan nivo sa. Li gen gwo regrèt ak dlo nan je. L ap mande tèt li si l te ka chanje moman pase yo, li t ap pi serye ke sa, si l te konnen. Se menm jan sa ye pou nou ki kretyen jodi a. Anpil nan nou pa pran levanjil la pi serye ke sa. Nou pa konnen kòman vi kretyèn nou enpòtan anpil. Jodi a gen anpil bagay ki preyokipe nou. Nou bay enpòtans ak anpil bagay nan tan sa a. Travay, lekòl, kay, richès. Gen anpil bagay ki preyokipe nou. Ann serye. Pafwa, nou pi preyokipe lespri nou ak bagay sa yo ke levanjil la. ke menm vi kretyèn. Anpil fwa se paske nou pa pran levanjil la pou serye, nou pa bay levanjil la valè ke l genyen. Banm yon ti tan poum ouvri lespri nou pi byen sou jan nou bezwen bay levanjil la valè nan epòk pa nou an. Kòman konprann Bondye nan syèl la, tande byen sa map di a, Bondye nan syèl la. Se pa yon zanj non. Se pa de yon moun m ap pale. M ap pale de Bondye nan syèl la. Li menm ki kreye tout sa ki egziste. Ki gen anpil zanj ki ajenou nan pye l k ap adore l. Pou l chwazi voye Jezikri, sèl Pitit li genyen, pou mouri tankou yon vye kriminèl nan lawont sou lakwa. Eske w panse se jwèt li tap fè? Se pou l te ka fè blag? Li kanpe lap gade yo, yon gwo grenn klou kap rantre nan men Jezikri ak pye l. Ou panse Jezi se te yon prank li tap fè? Se te yon blag li tap fè? Se te pou fè moun ri li te pandye sou lakwa a ak yon gwo lans yo pike bò kòt li? Se blag li t ap fè nan Ebre 5, vèsè 7, kote li t ap kriye ak gwo rèl dlo nan je, l ap priye pou mande Bondye Papa a delivre l de lanmò sa a. Èske w janm panse a 29 jiyè nan ane 64? Jezi pa t gen lontan li te monte nan syèl. Premye kominote kretyen yo, avèk puisans Sentespri a, yo t ap anonse levanjil la e konvèti anpil moun. Sa mwen konprann se pat fasil pou te kretyen nan epòk sa. Sou anperè Newon, mesye sa mete dife nan pwòp vil li epi li akize kretyen yo ki tap viv nan vil la. Se yo menm ki te mete dife a. Imajine ou, Li pa t fasil pou w te Juif nan epòk sa a. E sa te pi grav pou w te rele tèt ou kretyen. Kounye a, ou akize kòm moun ki mete dife nan yon vil ranpli granmoun ak timoun. Èske w panse nan moman sa a kretyen yo te ka nan fè blag, jwe domino, ranse, pran plezi yo? Neron mete 200 ladan yo nan yon gwo teren ki barikade avèk anpil spektatè k ap ri bat men. Li lage plizyè tig ak lyon afame, sa vle di grangou, nan teren sa a. Byeneme, kretyen yo te gen timoun ak granmoun ak fanm nan mitan yo, yo t ap kouri pandan tig ak lyon ap. Kouri dèyè yo, dechire yo, san mwayen pou yo echape. Yo tout te mouri dechire pa bèt fewòs. Pandan ke lòt manm nan vil la te reyini ap bat bravo, gwo ri, pandan yo te temwen yon masak sou inosan sa yo sèlman paske yo te kretyen. Kisa w panse de Antipas? Ou li Antipas nan Apokalips, Jezi pale de li nan Apokalips 2, vèsè 13. Antipas ki te responsab legliz Pègam. Apre yo fin anprizone mesye sa a, yo fin bat li, yo mete l kanpe sou yon gwo mi, yo ansèkle l avèk bwa e yo vide luil. sou li ak sou tout bò a, e yo mete yon gwo kòd ak pwent kòd la anlè anndan bwa a, epi yo limen kòd la menm jan y ap limen yon balèn. Yo limen l tankou yon balèn pou klere vye dans payen yo t ap fè. Tande byen wi! Tank bwa a ap boule ak luil la, se tank mesye a ap boule. Misye tap rele, kriye, avèk gwo doulè e soufrans sa a. Pèsòn pa t okipe l, ni ba l atansyon, jiskaske ansanm ak bwa a, yo te fin, li te fin boule. Ou panse li te ka ap bay blag nan moman sa a? Ap fè moun ri? Byeneme, n ap viv nan yon sezon kote anpil moun pran levanjil la pou blag. Anpil moun pa serye nan vi kretyèn. Nou anpil pase plis tan devan televizyon ou sou entènèt nan gad videyo, foto sou Facebook ke nan bib nou. Nou plis bay blag ke peye le pri nan lapriyè ak jene. Nou pa vrèman wè yon emèjensi oubyen yon ijans pou nou jete nou nan pye Bondye ap kriye pou li sove nou devan jou jijman an. Nou pa prese. Nou panse gen tan toujou? Oubyen n ap gen tan pou nou pran relasyon nou ak Kris la oserye? Poutan, se konnen nou pa konnen kòman nou vrèman anreta devan je nou san nou pa konnen. Tan jis ap disparèt. Nou nan yon peryòd de kriz, byeneme. Latè boulvèse, paske Kris la ap apwoche. Èske w sonje istwa dis vyèj yo nan Matye 25? Senk fòl yo, se blag yo t ap bay wi. Yo te panse se te jwèt, yo pa t pran randevou a oserye, yo panse yo t ap gen tan toujou. Joustan nan mitan lannuit, anons lan bay, Men epou a! Se egzakteman nan moman sa a yo te pran sa oserye. Lè yo dekouvri se dòmi yo t ap dòmi, yo pa t gen tan plen lanp lan ak luil ni yo pa t gen rezèv. Tèt yo te boulvèse, yo te vrèman twouble. Yo t ap di, 'Poukisa nou pa t foul lanp lan? Poukisa nou pa t pase tan nou ap anmagazine luil, mete rezèv? Men li te twò ta. Anpil fwa, nou reyalize yon bagay te enpòtan lè nou pèdi l. Nou konn bay yon bagay valè sèlman lè nou dekouvri n ap mouri oubyen nou bloke san li. Frè e sè, ki sa ou bay valè jodi a? Mwen konnen anpil nan nou ap reyaji, n ap di, Fòk nou travay. Pou nou peye bil nou, pou nou peye dèt nou, pou nou peye kay, fòk nou okipe timoun yo, fòk nou konstwi avni nou, eksetera. Men ou gen pou w dekouvri, pito w te viv nan lari a san kay, san avni, men ou te pran levanjil la oserye. Pito w te viv nan soufrans ak mizè, men ou te ranje koze w ak Jezikri. Pa gen anyen ki pi enpòtan ke vi kretyèn ou. Pa gen anyen ki gen plis valè ke relasyon w ak Kris. Vi sa a ap pase ak tout sa ki ladan l. Soufrans se pou yon ti tan. Plezi se pou yon ti tan. Richès ak byen materyèl pa la pou toutan. Se pandan w ap respire a ou panse sante w gen plis valè. Mon ami, ou bezwen dekouvri ke sèvi Bondye dwe sèl priyorite w. Pa twò lontan w ap sezi pou w wè pito w te rete sou jenou w nan evanjelizasyon san w pa t janm regle lòt bagay. W ap fini pa reyalize konsakre vi w a Bondye te dwe sèl priyorite w pandan w t ap viv nan kò sa a. Kounye a, èske w ap tann pou w rive nan moman kote li twò ta pou w rekonèt levanjil la dwe pi enpòtan ke vi ou lanmò pou w? Sispann nan pran plezi nan bay blag oubyen nan fè jwèt. Bay enpòtans kapital ak yon vi dwat. ak santifikasyon. Pa gaspiye tan w nan bagay ki san valè, pa ofri jounen w bay peche ou plezi mond sa. Pa gen pwoblèm, ou ka fè pwojè, al nan vakans, chache byen materyèl. Bagay sa yo pa yon peche vre. Men, yo san okenn enpòtans, byeneme. Yo pa gen okenn enpak sou vi espirityèl ou non. Retire zye w sou bagay k ap pase. Bagay ki san enpòtans. Pran vi spirityèl ou an men. Kriye, rele lè ou santi ou pa jan Bondye ap tann ou an. Tande kisa apot Jak di nan menm sans sa a nan Jak 4 vèsè 8 a 10. Li di, Apwoche vin jwenn Bondye, e li ap apwoche vin jwenn ou tou. Netwaye men nou bann pechadò, pirifye kè nou bann moun san vizyon. Tande kisa l di nan vèsè 9 la, Se pou w santi nan ki mizè w ye, se an dèy pou w ye e ak dlo nan je. Ou pa ka gen kè kontan se nan tristès pou w ye ak dèy. Desann ou devan Bondye l a leve w. Ou menm kap ri, kap fè blag, kap pran plezi ou jodi a, ki poko konprann nan ki eta ou ye, ki ap fè jwèt, ki pa pran levanjil la oserye. Se mesaj sa Apot Jak ba ou. Ou bezwen rive dekouvri kòman ou vrèman anreta, ou dèyè anpil. Ou pa ka nan jwèt, ni ap fè blag, paske jou a rive sou ou. Li kòmanse fè nwa pandan ou menm wap jwe. Sonje ke ou gen yon destine pou akonpli, ou gen anpil wout pou w fè toujou e ou pa gen anpil tan ki rete. Ou te vin remèt Jezi lavi w. Ou te pwomèt pou te kite lemonn pou vin jwenn li. Ou te renonse ak tèt ou pou te fè volonte l. Volonte l pou ou se fè prese pou w sanble avè l. Fè prese pou w transfòme lavi w. Fè prese pou w abandone tout bagay ki ka bloke w. Fè prese pou w viv sèlman pou Li. Se ak sa pou w okipe lespri w jodi a. Se bagay sa yo ki dwe fè objè panse w. Paske ou pap gen tan pou w pran desizyon sa a ankò. Ou pap gen tan pou ou repanse avèk bagay sa yo ankò. Se jodi a ou jamè.